Bon zanmi m, zanmi konfidans mwen, konpè m, parenn pitit mwen. Menm gen ti sè m ki te toujou konn al wè m, al fè de jou avè m, paske m te timoun, m gen mari, li te toujou al fè de jou avè m. Men kòmsi, sa ka salitasyon, pale, paske m te toujou byen avè l, m pa ka di te gen yon relasyon. M pa, m pa t konnen, manman m pa t konnen. Ou toujou ap di ti sèm konsa. Ti sèm, ou pa gen mennaj? Kòman ou fè pa gen mennaj? Tout moun ap gen mennaj, y ap soti avèk mennaj yo. E ou menm? Kounye a menm gen yon lòt sèm ki rele Woudjana, pitit papa m. Paske mwen menm m pa leve avè yo. Depi senk an m kite pye manman m, se a papa m leve. M di sa m fè wè ban m ti sèm nan ki rele Woudjana. Kote w la mwen avè l nou tèlman alèz, pa gen sa nou pa pale, nou pale de tou e de ryen. Ou menm ou toujou ap kache m. Yon seri de bagay. Poukisa ou fè m sa? M pa renmen l. Kounye a la menm, men l pa janm di m sa k mennaj li. Kounye a la yon bon jou, li fin gradye, pandan l ap gradye epi m di, m di, Taïka, kot mennaj ou? Tout moun gen mennaj yo nan gradyasyon an, e ou menm? Li di m, a, mennaj mwen, m pa gen mennaj, si si m pa genyen. Epi lèm rive lakay mwen, m tèlman konnen Matnalie bon zanmi m, m di e konpè, paske se konpè komè li se mari m, parenn pitit mwen, m di konpè, sou wè janm kontan lè map gade ti sè m nan Tòj, m tèlman kontan m kriye nan seremoni an paske gran sè l pat gentan jwenn yon chans met yon Tòj sou li. Men a Bondye, m di ti degaje m bò lari a, m ap degaje, m ap viv kanmenm. M di men si w wè mizè manman m ap pase a timoun sa yo. M di manman m ap travay, li pa janm touche chèk li non, li gentan met kanè l nan yon pla l paske se nan e sou kanè yo peye yo. M di l gentan met kanè l nan pla l pou l fè edikasyon pitit li paske timoun yo pa gen papa, papa yo mouri. Kounya la m di m di mizè manman m pase gade m di m santi m kontan men tout sa m pa konn eske se yon enmi m ap pale yon moun ki te ka fè m yon bagay konsa pou mwen menm m ap pale avèk yon konfidans m pap pale avèk yon enmi m kounya la menm epi apre yon mwa edmi apre gradyasyon ti sè m paske m ap pale avè l antanke zanmi epi m lakay la epi manmi m rele m manmi m di m e paske manman m rele m a yon tèt cho manman m di m e. E Sasou, paske li rele m Sasou, li di, Men sa Taïka di m wi, Taïka di m li gen yon mennaj k ap ba l pwoblèm, li vle fou, li vle pati, li pa konn sa pou l fè. Kounye a m di manman an, Pozo, m di si w fè tout sakrifis sa yo pou yon timoun, ou voye l nan inivèsite, ou fè tout sa w kapab, manman m prèske a an kwi pou l ap mande pou l okipe timoun sa yo. M di kounye a se sa l remèt ou, m di e ki ti nèg sa a menm? Kounye a li di m konsa, se. Li di m, Tay ka di l son nèg to moun. M di, Men manman, enposib! M pa ka to moun. M sm leve to moun depi senk an pou m gen ti sè m ki gen yon nèg to moun pou m pa konnen. Kounye a la, manman m di, li pa vle di m kiyès, manman m pa konnen tou. Kounye a m di manman, m konprann l ap pale a yon eleman, gen lè se li menm. Kounye a m tonbe pale lòt eleman mal avèk manman. Ou konprann? M pale eleman mal. Gran mèsi. Kounya m pou lòt ti swè m ki rele Vanessa. Vanessa di sa souvan se pou kisa yo rele m moun m panse an se pa li menm. Se Renald wi epi menm kote a m pa moun mwen ye a paske m tèlman konn kiyès Mathalie ye. M tèlman konn jan Mathalie bat fi epi menm kote a m rele swè m nan moute sou li. M moute sou li, m di w koken anpil, m di w gen odas, m pa ka tomonde antanke gran sè w, w ap di m ou gen nèg tomonde m pa konnen. Epi menm kote a li di, sè m, e pa fòt mwen non, se Renal ki pa vle m di ke w ansanm avè m pou w pa di manmi m sa. M di men non, ou pa ka fèt pou w di m sa. Epi w wè menm kote a, Maknali konnen m zanmi l, men mwen menm m pa zanmi l. Pase se bò lari a map degaje m fè ti bras mwen, m gen ti komès mwen bò lari an. M gen recho m konn mete fè manje pou mari m bò lari an epi li menm li toujou manje nan manje yo. Toujou manje nan manje yo. Pa gen manje map fè m pa kite pou Matnalie. Tout sa map fè. Bon pafwa mèt pa kite pou li, li di, Makomè ou pa fè anyen jodi a, ou pa fè anyen pou konpè m jodi a. M di. M pa fè anyen non oubyen si m fè m di m kite pou ou men l anndan biznis lan. Se moun biznis mwen ye li mèt ouvè pòt la al achte. M pa bezwen konn sa l achte. Li di makomè m pa twò non m antre nan biznis lan m pran on bagay sa vle di tèlman m fè l konfyans lè men m pa janm pran pawòl sa avè l lè m fin konnen m ap blame sè m nan. Epi s on lè m ap la li di m konsa li sa w konn bon sè m di sa k fè sa li di wè sè m nan M pa janm gon mesaj yon jou kote l di l renmen avè m. Nou te konn soti an zanmi. Men a lè nou soti an zanmi, yon bon jou m vini, m vin depoze l lakay li, m tou antre anndan m fèmen pòt, m fè sèks avè l. Li pa t vle. Epi men ansanm nou. Sa se sa Maknali di m. Wè lè l ap di m sa, se kòmsi m santi Maknali gon kouto, li fann kè m. Ou gen ti sè m. Non sèlman. Ou abizel mantalman pase se komsi son bagay ou stoke li pran lavi tifi an li detui vil li tromatizel ou wè paske siw antre nan 2 chanm ou fè bagay avèk yo fik pa vle li stil toujou avèw sa vle di li fèl bèl li tromatizel li bal presyon kounye a menm kote vin dim sa epi mdi mpaka kite bagay sa yo konsa men tout sa map di nou yo sa poko gen mwa 2 mwa non. M poko gen 15 jou depi m rele manman m di manman m pa konprann Taïka m di manman li di m oh non ou pa di manman m sa paske si w di manman m sa ou konn ki moun manman m ye manman m pral fè tèt cho m di non m di se ou k toujou ap fè manmi m sekrè men mwen menm m pap ka fè manmi m sekrè kounya menm kote an epi sou telefòn m pran l m fon plan epi M rele manman. M di manman, a nèg Taïka ya, Taïka mouri wi manman. M di nèg sa tèlman bat fanm, mesye a marye, li pa di sè m nan si l marye. M di lè dam nan t antre, l al sendomeng avè l, li tèlman bat dam nan, li make kò dam nan, dam nan te pibliye foto yo, l ap montre kote Maknaly te bat li, sa te koz relasyon li menm avèk dam nan tou kraze. Li pa janm di. Ti seum sil gen sil t gen madanm knya la men o fon jeudi ki pral bay 8 jou seum nan al lakay mwen epi m gadel epa seum nan epa epa seum nan m te konnen an se kòmsi kòl ki la epi lespri l pati epi m di seum ou pral mouri bann nèg la ap tuye w seum chache mennaj chache w mennaj. M di w pa gen mennaj. M di w wè moun vin la jodi jodi a kote l ye. L al pran plezi l Okap avèk yon lòt fanm. M tèlman byen avè l, li te konn esplike m tout lavi l tou. Depi lè l vin pran nouvèl mwen konnen l a sè m nan, li pa rakonte m vi prive l ankò. Li te gen yon machin li prete nan men frè l lan. Se menm machin sa a tou ke li fè zak lan ladan l. Kounye a la, epi l ap mande frè l la prete machin nan pou l al jwenn yon fanm Okap. Epi pandan frè a di oh m gentan pral prete Mathnalie machin nan wi pou l ale okap se fèt li pral fete epi li peze je l bay frè a kòmsi pou l pa kite m konnen si l pral okap avèk yon fanm paske li konn al devan biznis mwen avèk fanm se mwen k ap sèvi fanm yo byen li konn gen fanm ki sot lòt kote se nan men m li vin prete kòb pou l voye lòt fi yo ale pandansetan ou pran sè m nan ou twomatize l. M pa janm konn bagay sa yo. Kounya la aprè tout bagay sa yo epi Jedi li gin al jwenn fanm nan e pandan fèt li semèn ki pase yo epi Jedi ki pral bay Jedi yè an Jedi demen ap bay 8 jou. Epi li pase Makomè ou pa fè ou pa fè anyen pou konpè m M di non m pa fè manje non paske son ti recho m te prete nan men yon moun yo pran ti recho a M pa fè manje, lè m achte yon lòt, m ap fè manje. Epi vandredi swa, Naly pral tiye ti sè m. M pa konnen. Vandredi aprèmidi, m pral pase byen chèlbè. Paske depi lè l fin a sè m nan, li pa di m lavi l ankò, li pa esplike m lè l ap deplase. Menm madanm li, kou n ap antre Ayiti, li konn di m, li pa di m bagay sa yo ankò. Kounya mwen byen chèlbè li abiye tankou yon pòp ankò ki pral vin disparèt seum isi m pa konnen kounya lè li pase li te konn chita anba pase m gou ti tonèl bò plasa li pa chita anba l ankò kounya la menm epi nan samdi maten epi mari m leve m byen bonè li di Lisa ann al ouvè biznis lan e m pa janm leve bonè konsa kounya lè m al ouvè biznis lan epi pandan m anba li rele m li di makomè ou pa wè Taïka pou mwen m di non. Pou mwen menm, sèm ta pral lave tomoun paske tomoun pi prel ke sèk alasous. Pa gen dlo ench, mwen gen tiyo nan lakou m toujou vini li dim sèm map vin lave wi m gen de twa timoun nan lakou a kap edel li dim li pral lave. M panse se vini Taïka ap vini l poko rive. Men m pa janm konn si sèm lan gentan mouri. M pa janm konn si kriminèl lan gentan pase lavi sèm konsa. Kounya la epi epi lèl relem. Epi menm moman m pa bon m gen mari m di cheri m pa byen non m di m santi m pa byen pou jounen an m di èske m ansent m fè tout semèn nan ap achte tès gwosès fè m di paske m pa byen moman sa yo m konn santi m se lè m pral pote yon timoun paske m gen 2 timoun m di se lè m pral pote yon timoun m konn santi moman sa yo men m di m pa konprann mwen epi menm bon nimewo k ap plede rele m k ap rele m menm m te gen yon kòb pou yon moun m di m di mari m nan konsa èske se moun nan k ap rele m. Poul banm kòb la konsa m pap pran apèl la ou konnen gason men moman l fache sou mwen li di kòman fè moun ap rele w pou kòb li di konbyen kòb m te ba ou tèlè epi lè fini ou pa bay moun nan valè kòb ki pase nan men w kounya m di a men banm pran apèl la epi se menm moman an li gen yon zanmi l li gen 12 ans li te avèl ki rele Dara epi se menm moman an Dara di m konsa epi li sa kot Taïka li pa bò kote w m di non. Fi sa ap relem mande pou li konsa epi menm kote al santi yon swè li pa byen epi m t achte yon bagay nan men yon moun kounya lap di a banm pot kòb lan bay bag kòb lan bay moun nan pou m konn sa map fè paske m pa byen men m poko pran nouvèl la non si sèm nan mouri non kounya sof ke yo dim yo pa wèl kounya yap relem eskel avèm m di non men m poko konnen sil pèdi kounya epi. M di, m di mari m nan m pa byen. M di, m santi m ta vin yon bokit dlo sou mwen. Kounye a, m gen yon zanmi m, m konn lòt mesye, yon kouzen m, ki vini pou l anbrase avè m. M voye lòt bò, m di, pa manyen m. M pa byen. Li di, o. Kounye a, l a di mari m nan, sa k pase li sa konsa? Li sa di m li pa byen. Li, e li di premye fwa li moutre m reyaksyon sa a wi. Kounye a la menm epi, lè m rive lakay mwen. M kouche sou seramik la atè a epi m di timoun yo, Sot deyò, pa vin nui m. Kite m trankil kote m kouche a, retire timoun yo sou mwen. N a menm kote a epi lè m santi m on ti jan, m di ban m pran telefòn mwen epi m rele zanmi an epi m di Li rele m li di m, Wi Lisa, n ap chache Taïka depi vandredi swa nou pa janm jwenn li e Maknalie di nou piga nou di w sa. Pou pa al di manman w sa, paske yo konn kiyès ou ye, ou ka fè yon gwo eskandal piblik, piga nou di w sa, paske ou pral di manman w sa, m di kòman sa, menm kote a pou mwen menm, paske, bon, yo pa di m si yo renmen, men lè m vin kontan de ke yo renmen, m di a, de moun yo ka yon kote y ap pran plezi yo, ban m pa fè tèt manman m choke. Re, M di men men moman m di men kijan m pa konprann mwen pa konprann mwen kounye a epi m di a banm ale chmi a banm ale chmi men m pote a bò 2 zè aprè midi sa se nan samdi m rele manmi m di m di manmi m di m pa konn anyen non mwen menm rele pitit ou a paske m tande l pati ki kote l fè paske m pa konnen m pa konn anyen men menm kote a m gentan dekontwole wi.

Yap esplikem yon seri de bagay, vwazen an chak esplikem, yap dim nèg la fè yo pa tay ta babi avè yo. Li gon zanmi, zanmi an ki gen 12 an, li gen prèske 22 jou lap esplikem makna li fèl pa bi avèl ankò, kòmsi yo pale. Pou fini istwa e pi kout, ou menm antanke zanmi makna li Joseph, eske li poko janm pale ansanm avèw, Morelante pou Morelante telefòn? Anben m di sa, m di nou te relem nan samdi maten.

Eske w ka imajine? Koman ou k fè dim ou pa gen pye sèm pete pòt machin li kouri ou gen nimewo m ou gen nimewo zanmi l menm lè ok m ka konprann ok li te malad nan men rele w moun rele anmweyy a minwi nè di maten sèm son moun ki pè lanwit anpil wè son moun menm on lonbraj li pè m konn soti avè l m sot Tomod m vin pran l echi m soti avè l lè pou nou vin mennen toutan mari m pa mete l anndan kay li li pap antre non tèlman l pè lanwit wi.

Depi lè a, rele m ap tande nan telefòn. Ah ok, mennaj li a ki di nou li t al bat li a? Wi, mennaj la di li t al bat li lòt bò kon yo te nan yon kont. Nathalie, Nathalie! Wi, Nathalie li t al bat li, yo te nan yon kont, yo te nan yon kont epi pandan l ap bat li konsa epi tifi a pete kous. Men, rele m! Tomo de tou prè al ye, rele zanmil menl gen kouzin li ki la ench li gen kouzenl men moun yo ap pran lari menm kel te kouri li bò on rivyè ou di li kouri men jiska prezan pa janm gon moun ki dil kouri pase moun nan zòn nan di komsi lè nap pase chachel yo di wi yèswa yo te tande on bagay fè bouf nan dlo a. Aimé menm kye komsi pa konn si e tiyel tiyel li lagel nan dlo ou dil telman ap bat li epi li pa men lèm vin pran telefòn sèm mwen kote lap di li di etoufem te etoufem men gon moun nan zòn nan mwen konnen nou pa konn moun yo vrèman moun nan zòn yo di nou yo tande lè moun nan ap di konsa pa toufem pa toufem yo tande lè lap di sa aprè sa yo tande yon bagay fè pouf nan dlo a li tonbe men sèm pa yon chen wè sèm jan sèm mouri nan dlo a petèt. Li telman ap bat li li pot ko tiye li se mouri konsa pasel son moun lè lap kouche li konsa sa ka rive se bat komsi li telman ap bat li lap toufe paske moun yo tande ou wè m paka komsi bon se moun yo kap di nou yo tande lè bagay la ap fè bouf nan do a kounya la menm rele Naly nan telefòn ou paka jwenn li ekri Naly li pa janm reponn. Men Dany touye sèm nan wi. Touye l. Yon ti moun ki fin gen mari wi machan. Yon ti moun ki gradye nan ekonomi ki di m sèm pral fè biznis. M ap gen kòb pou mede manman m peye lekòl timoun yo. Manman m fè tout travay. Manman m son moun ki tèlman travay di, m di manmi ou fin gradye Taïka li pral travay, m gen ti pi piti a, li gon ti pi piti m ap pran l, ann al Tomond non, wap fè komès, m di manman w lal Tomond li travay twòp. Manman m se te yon bèl dam ki te anfòm, li te anfòm, manman m malad, maladi pou l okipe timoun yo jiskaske pou Marc-Marie jwenn mwayen li etèn souf, pitit manman m etèn souf. Nouvo wè foto minaj la. Natnaline non li poko gen moun. Konnen e rimè, gen moun kap di yo wèl tèl kote, tèl kote men tout lapolis, la la rechèch, zanmi, fanmi, tout moun men lap Bondye ap fèl pot tèt li vini. Bondye ap fè yo met men sou li kanmenm. Jodia Taïka li nan mòg li pral pay pou yon antèman e si yon moun ta vle ede nou pou antèman kijan l kapab fè sa? Ebyen, konnen, nòmalman, se lanmò, nou pa t prepare pou lanmò, paske gradyasyon apèn fèt, tout sa manman m te gen, tout pase nan gradyasyon. Donk, se nou pa t prepare pou sa. Kounye a, mwen pran l, lè m pran l, m al mete l nan mòg, m mete l nan mòg maten an la, m pral pote mèt mòg lan ban m. M poko konn ki sa ap di nou, m poko konn sa n ap fè, paske moman m ap pale avè w la la a, m pa konnen. M gen mari m ki mande w moun prete yon kòb.